Salut mes amours map di nou tout byenvini sou chanèl Eudesign creations sou chanèl sa nou pale de anpil bagay nou poste video sou fanmi nou poste video de kòman pou pran swen cheve natirèl ou nou poste video sou resèt manje Donk nan va eskize m pou tèt mwen ke mwen mare, se paske mwen te vle cheve m bese ba, mwen pa t vle pou yo te kanpe. Donk nan videyo sa guys, cheve m te trese, nan videyo sa guys mwen vin mezire longè cheve m. Paske dènyeman mwen te fè yon resèt dlo diri pou cheve m. Lè w tande tout moun ap di dlo diri vini cheve, yahoo women yo, sa vle di sa se yon. Yon pe medam ki gen cheve bat sou do pye yo di se avèk dlo diri yo lave cheve ebyen mwen te eseyel dènyeman mwen te kitel pou inè de tan no mwen te kitel pou yon jou 24 è de tan pou yon jou e nan video sa lèm fin mezire chevem mwen pwal moutre nou kòman pou nou fè resèt dlo diri an. Sèt fwa si mwen pral kite l pou yon semèn epi mwen pap itilize okenn lòt tretman pou m kapab wè vrèman eske li vini cheve m donk mwen pa konnen si li ka petèt vini cheve mwen pa konnen paske cheve m vin pi long ok cheve m vin pi long e anba yo di ou wè yo anba yo di yo pouse donk sa se yon vitamin biotin ki bon pou cheve pou po avèk pou zong Mwen te kòmanse bwèl pou yon bon ti tan mwen bliye si m te genyenl donk mwen pale kòmanse nan li paske mwen vle gen pi bèl po mwen vle gen pi bèl cheve epi pou sante konprann donk guys ann al mezire cheve m ansanm avèk mwen paske mwen bezwen wè nan lòt mwa si Dieu veut lè m fè resèt diri an pou m wè ki longè yap vini apresa. Mwen mezi. Mwen pa two, mwen pa two fò nan mezire, donk m ap jis mezire kòm jan m kapab. Ok. M ap mezire tèg, yes, ok. Kay.

Now, next time, nan yon mwa ankò, avan m, mesi, nan yon mwa ankò, m ap mezire yo pou m wè ki longè cheve m pran, yon mwa, de mwa, etc. Ou byen, m pa konnen. Um, ok guys, now, mwen pral montre nou kòman pou nou fè resèt dlo diri an. E pwi, sa se part 1 nan, nan part 2 an, nan pati nimewo 2 an. Ma va montre nou kòman dlo di, ki koulè dlo di a tounen, etsetera, etsetera, epi aplike l nan cheve m. Paske se yon resèt m ap swiv pou m wè vrèman vre, èske li vini cheve m. Mèsi paske w t ap gade m. Stay tune, m pral mete videyo diri an koulya. Ok guys, sa se diri an, ok. Nenpòt diri, ok, nenpòt diri ke ou jwenn, ou ka fè l avèk li. E sa se dlo mwen mete. Ok, m mete l nan dlo an. Ok, epi m ap lave l. Ok, ou lave l pou ka etire mikwòb yo ladan l. Pou etire mikwòb yo ladan l. Ok, fon ti fwote l pou ka byen lave l. Ok, den ou jete premye dlo an. Ok guys, ou jete premye dlo an, epi ou mete yon lòt dlo la den ankò. Ok. Mete yon lòt dlo la dan, epi ou pran po ou. Swa po zoranj oubyen po chadèk, m pa gen zoranj, m mete po chadèk pou pou l pa santi ok, pou l pa santi e gen yon moun ki mete ti yon ti likid dlo santi bon yo ti yo rele yo yon peti lwil santi bon yo rele yo essential oil mwen pa gen essential oil but sa pral sèvi gen moun ki sèlman mete sa yo si w gen essential oil ou ka mete yon ti kal ladan l pou evite l pou l pa gen sant. Paske se pou yon semèn mwen pral kite l. E pi m ap mete l nan sa. Ok. Then, guys, m ap byen fwote l. Ok. M ap byen fwote l. Byen fwote l pou ka. Ka pran vitamin ki la dan lan. Paske m pral kite l pou yon semèn. Ok. Mwen te mete zo yon poz yon yon apè pa gen problem de mwen apè yon. Ok, fote yo. Ok. Now, depoze oranj yo anndan sa. Ou vide l andedan sa. Ou kapab fwote l pou yon 5 minit, 3, 4, 5 minit yo sou vle. Ok? Kapab fwote l. Nan men yon pou meksi ou. Lou an chanj. Ok.

Ok guys donk sa se dlo an dlo diri an di mwen si Dieu veut map retounen ou metel yon kote nan yon kwen kitel la pou yon semèn.